Yo fè konnen nèg a zam ilegal anvayi zòn nan. Vwala, yo pran lari, yo pa konn kote yo prale. Yo pa konn kote yo prale, vwala.
Nou a pakèt ou, ou pral andeyò? Ou pral fè vakans? Nou a ou a pakèt ou?
Lakay nou la bon.
Lakay nou?
Lè w di lakay ou, nan ki zòn? Mwen jwenn wi.
Se la ke w soti? Wi. Ki sa k mete w deyò menm?
Non.
Lakay mwen an antre m deyò. Ok, mèsi, mèsi, mèsi bokou. Deyò a deyò. Vwala. Nou sòm o kè de levenman, nap swiv. Madam di nou non, nou an pakèt ou pral andeyò? Bon, bon nou paka ret nan zòn nan e sou do blan nou ye, yon moun malad mwen ye, yon granmoun 60 an, m paka dòmi, m pran panik, m paka sipòte, m pa kapab non. Men sak sak pase menm, sak pase menm? Ban nou detay non. Tire, tire, tire, tire.
Kès kap tire konsa? M pa konn ki moun non, menm mwen tire a m pa konn ki moun. Dakò, vwala, e fanatik yo vwala, nou nan Lil Avwatwa la. Se konsa sa ye. Se konsa sa ye. Moun yo leve maten an la se anba kout bal. Anba kout bal. Vwala. Vwala.
Nou ta vle pou leta mete sekirite pou nou vin pou nou pi alèz. Ase granm maten an m kite lakay mwen, m pran m oblije pran pitit mwen pou m soti pran lari. Men ou men ou chita la ou pa konn kote ou prale? Sèlman ou chita? Non m pa konn kote m ap prale menm. Sa vle di se dòmi w ap dòmi epi ou reveye, reveye ou reveye se lari ou pran? Wi.
M pa konn ki bò m prale la menm. Men kès kap fè bagay sa yo menm? M pa konnen.
Sèlman w tande yap tire? Wi m tande tire apre sa mwen menm m te rete nan kabann nan, se talè a la m leve m pran malèt mwen, m pran pitit mwen m soti deyò la. Men ki strateji, ki strateji w itilize pou soti? Piske gen tire? Non, bagay la plis dè do kote m ye a, li pa kote m ye a menm. Men pa pridans ou soti? Wi, m wè tout moun ap soti m soti tou.
Yon sèl timoun kew genyen? Non m gen plizyè, yo andeyò. Kote lòt yo? Yo andeyò. Se pi piti a k nan men w? Wi, pi piti a.
Pou konbyen sa yo voye bay leta nan kan sa? Sekirite pou yo ban nou.
Jodi a nou wè moun kafou fèy te, bon m kapab di depi wikenn nan moun kafou fèy nan lari, jodi a se moun wozanbè. Selon ou menm ki sa k alabaz mouvman sa yo? M pa konnen men se. Taxi moto m konn fè, depi m wè gen difikilte m mete moto a nan yon kwen m pa sikile nan lari.
Ou deyò a la, kisa k mete w deyò a? Bon, sa k mete m deyò, kouri. Ou konprann, kouri bann, ou konprann. Yo anvayi zòn nan apresa mwen m ap chèche mwen sove. Kiyès yo sa?
Hein? Kiyès yo sa? Bon m pa konn kiyès.

Enben finalman kote w prale la kounya a? Tout moun pran lari a, mwen m pran lari m paka ret anndan kay.
Ok. Ou paka ret anndan kay. Wi. Men ou pa gen yon fanmi ou ta alète pou al lakay li?
Non m pa gen moun bò isit la non.
Ki mesaj wap voye bay leta nan sans sa? Mwen gen dwa m ta voye leta menm si m ta al andeyò m pa gen kòb pou m peye machin ak timoun yo m pa wè sa pou m fè m pa gen rad mezi rad mwen tout mare pou m pran yo m pa ka al pran yo la Se sèlman ozanbè ki gen pwoblèm nan? Wi e ozanbè wi nèg yo anlè a la ansanm avèk cha yo yap fira cha yo.
Men ki strateji w itilize pou kite zòn nan? Mwen pa foure non tou m pap ret nan zòn denyè moun anlè a ki t anlè a mwen m pap ret la ankò paske tout nèg yo a e nèg a zam yo ye.
Men pa gen moun ki blese pa bal pa gen moun ki mouri? Non yo pa blese moun yo pa touye moun non. Men eske yo antre anndan kay yo? Non yo antre kay moun gen moun ki ta ka anndan la gen moun ki kache anndan kay la yo pa ka sot deyò. Non nèg a zam yo eske yo antre anndan kay moun? Non yo antre yo pa touye moun antou yo neke antre. Yo ap tire nan lakou. Ok, men lè yo rantre, kisa yo di menm? Yo di tout moun pa bezyen soti an tou, men nou pa ka rete nou menm. Bon, y ap tire a lapolis. Y ap tire avèk cha la, anlè a la. Yo sèke anlè a nèt, won. Machin pa moute, machin pa desann.
Finalman ou kanpe la, donk ou pa konn si pou monte si pou desann. Non.
E m pa gen kòb nan men, m pa gen anyen.
Si w te gen yon dènye mo, se ki sa l ta ye pou tout moun k ap swiv ou la? Sa pou m ta voye bay Leta? M ta di Leta, tankou bandi yo nan zòn nan, bandi yo mete tout moun deyò. Pase m pa konn kote m prale m pa gen kob nan menm si m te gen kob m ta al andeyo m pa gen kob. Men kisa w vle leta fè? Konbyen kile m ta vle pou leta? Sa m ta vle pou l ta fè leta m ta wè leta ta a ede m bon m pa konnen nan kisa l ka ede m nan. Enben ok mèsi.